Ki konsèy ou ki jete pitit lan ki konsèy la menm? Ou di nèg la jete yon pitit epi epi bon konsèy ou bali? Aah m panse ou te zanmi Ricardo wi menn. Poukisa kòb la menn? Poukisa kòb la? Yo! Bay li kado a menn pou n jere sa menn. Kounya la si w vle la menn m ap kòmanse ba w kòb menn.

Sak pou nou son doktè li ta pral fè? Li pa fòseman doktè non li ka fè lòt bagay ankò menn Li ka enjenyè li ka tout li ka tout nèt menn Yo e patnèm ou ye menn wè sam diw la menn e li menm nap fè menn M pap fè anyen menn Kòman nou pap fè anyen menn Wè Sonsonn nou leve ansanm vre men ou rive nan yon pwen la ou kòmanse gate sanm menn Kòman yo m pa gate sanw menn èske sanw pa rete wouj menn kòman m pral fè gate sanw menn Wè. Pou l'instant la son nwa. Son ah monchè Kòman son nwa menn. Yow ou paka di nèg la jete pitit la an plis ou wè ou fache ou fò e nèg la pou ta fache paske wap dil jete pitit li ou pi fache pasel. Non menn misye di m sot bwè ekleren menn esak vre se esak fèm fon ti jan fache a menn. Genlè ou bwè kleren vre. Men ou di menm tenten an ankò ou menm genlè m bwè kleren menn. Ou bwè kleren Sonsonn. Wè si ou pat bwè kleren ou pata janm met ide sa nan tèt nèg la e yon lè m panse.

Li son dezyèm limenna li debake lakay mwen ankò li vin fè frekan timoun ret avè mwen manzè ap vin pasem lòd kòman poum sèvi a fanm ki lakay mwen an. E derespektan ou menm. E mwen kwè sam ta fèl wè bon mwen ratel bon nèg kriz boulit mwen jou manzè met pyel lakay mwen ankò li vin fè menm derespektan map degrennen tout dan nan bouch li.
Ann kalme nou timoun.
Li pat gen rezon vin lakay ou poul fè sa lap fè. Jamè.
Kitem pale oh oh. Saw ye la ou menm nan. Epi pale cho konnen m diw m gon nèg kap tann Ou toujou ou menm?
M gentan pale avèl deja. Pa kesyon. M te gentan pale avèw, ou pa gen dwa pou mennen yon moun ba li, ou mennen yon moun ba li, li fè sal vle. Siw te bezwen moun nan byen trete, ou ta pral lagel nan òfelina. Oubyen lakay li.
Jisteman. Oubyen lakay ou. M pa pou li.

Desin kòlè w cheri. Desin kòlè w bebe. Nou kalm cheri. Nale nale.
Ekswize w paske nou gon lòt wout nou pral fè. Ale. Yon nan sa te pase avan yè an. M mande w ekskiz. Ok. M swete sa pap repwodui. M aksepte ekskiz ou an. Epi tou a va ekskize m si m te leve men nan vizaj ou. Malgre tou m mande w ekskiz lan. Men. Ou wè bagay sa pral releve anko. Diskisyon sa pral refèt anko. Tale, tale. Non, non, non, non.
E zanmi nou ye. Bagay la pa yon gwo bagay. Ou ekskize ou, ou dwe pou aksepte ekskiz la epitou pou nou retounen jan nou te ye anko. M pa wè bagay la gen anpil bagay ladan l non.

Mwen al ede l fè Ricardo jete pitit. Bass la tèlman domine m menn. Pou sa sa sa sa sa m renmn nan m pral m pral trayi Ricardo pou kòb m al fè l jete pitit lan vre. Oh wap pale pi fò menn. Ah
pwoblèm menn. Ala ap fèt la menn.
Poze menn.
Ou anfòm? Mwen anfòme menn.
Ah pa di m se bib ou vin tann la non paske. nan zòn nan rete. Depi talè a m kanpe la map tann bibi m paka wè bibi nan menn. Apresa sa te vini an.
Yo menn m tèlman nève la menn depi avanyè m tèlman m tèlman fistre. Chèk gang. Carman pa konn sa Sonson di m. Kisa?
Oh lap ban m kòb ameriken pou pou m ka al ede l konvenk Ricardo pou Ricardo ka jete pitit li an. Monchè
bagay sa son bagay pou n bay vag mesye. Kot Sonson vin konn? Ou wè Sonson jwe yon wòl sofis menm. Bon, petèt ou konnen. Nou wè ki konpòteman Sonson gen. Petèt li te ka renmen mal vini naj Rikado. Kounya misye itilize tout riz pou l fè sa. Men bagay sa menn fò pa domine l.

Non misye ap plede ap plede annwiye menn nap dim konsa pou bon kob. Se paske ou bal valè menn. Antouka menn pa vin pou m rete la non menn paske depi maten m nan lari la fre fok ou pran 1 menn. M ale wi. Mwen menm map fon ti tann bibila toujou menn. Evre? Pa rete non fre. M pap rete non. Ok. Nèg la nèg la rete la bon kob jete pitit jete pitit jete pitit. Li pa konn sa timoun nan ap vini demen non. Rete jete pitit jete pitit. Bon m pa ret ankò si m ret la map fè twòp kòlè pou kòb bon m fon ti mache pou m wè si m pa rankontre ak Gigi pito. Pito m pale tande chak lè w kwaze avè m ou pa janm di m anyen k serye m pap vin kote w ankò non ou pa janm di m anyen k serye. Bouche se nan kè w bouda ye wi. M pa bezwen nan kè w. Ou wè tout sa ke m gen.

Ta ka gen lè ke m pa t konn wè w la jis m te nòmal men depi lè m vin wè w la ou jis ret nan panse nan panse m sèlman baby. Waww bon ou pa di m bgy an non ban m bgy an egzakteman paske m la kay mwen m ap regle yon bagay ou di m m pa menm anfòm menm ou di m pou m vin kote w m vini ou pa ka di m sa w gen.

Sòti.
Men si chak fwa m kwaze avè w pa janm di m anyen de serye, ou panse m ap sòti ansanm avè w? Kòman sa cheri?
Bon, lè m sòti ansanm avè w la, kisa ou pral di m? Jis lè nou, lè nou sòti a cheri, lè sa m ap jwenn plis pawòl pou m di w ke nou pa kab kanpe bò lari sèlman pou nou toujou ap pale cheri.
Enben ok, kòm m te di w m gen mari deja, donk li katrè senkannsenk, a senkè mari m pral rele m, donk m oblije gentan rantre lakay mwen.
Oh, m gentan pou ou paske imedyatman m deplase lakay mwen m vin kote w la donk m gentan pou ou. Men ou toujou di m sa.
Ou toujou met sa anfas mwen. M oblije mete w okouran wi m gen mari. Depi lè w te fèk kwaze avè m m di w wi m gen mari. Poukisa m ba w manti? Bon antouka Soso n pa prete non m ale. Bon bagay problème nan anvan ale ou ta fon ti bizou mwen menm ki bò bouch mwen ta fè ti pou m ka santi m satisfè pa vre mèsi fanm nan anfòm wi menn shitt fanm nan di m li gen mari kanmenm kanmenm menn fò m ta gen fanm sa nan vi m tonnè kraze m mesye. Wè basèl nan mouda Ricardo map lage non fòk gen fanm sa kanmenm nan vim Shit banm atik.
Kèt mesye A chak fwa ti nèg sa relem fèm gaspiye sandal yo nan pil wòch nan zòn bon lasalin pa janm dim anyen k serye. M pa konn kòman pou yon jenn gason fè mawozo konsa non men. Epi ti nèg la byen nan sans mwen wi. Deja vye nèg sa m genyen l jous lotbo. Li ta byen anba pye m nan m ta byen ap vire avè l. Li deja manke frèch. M ta fè ti frèch pou li men l mawozo konsa.